Bonswa, bonjou zanmi YouTube mwen yo, depan de lè ke nap gade video sa. Jodi a mwen vin fè yon ti pale avèk nou de 6ix9ine Tekachi. Pa bliye abone avèk chanèl YouTube la ou sou chanèl paw la Sans Faute Music News. Nou la pou news atis ayisyen yo e aletranje yo. I know you don't like me You wanna fight me You don't want no problems at your party Don't invite me Ok ok ok bonjou bonswa yon lòt fwa avèk tout zanmi YouTube mwen yo ou menm ki fèk ap gade chanèl sa ou poko abòne jis fèl kounya abòne avèk chanèl la paske nou bay news sou atis ayisyen yo e atis entènasyonal yo si w pa ta renmen pèdi youn nan news sa yo jis abòne e pataje video an avèk lòt zanmiw ok jan mwen te di nou an mwen vin fè yon ti pale de 6ix9ine Tekachi dènyèman aprè ke li te fin soti nan prizon an nou konnen tout challenge ke li ta fè yo tout pwoblèm ke li te genyen yo men pou jiskamentnan li rete youn nan atis kap domine mond mizikal lan an palan de trap, rap. mizik reggaeton tou. Malgre tout polemik ki li genyen avèk lòt atis an palan de Fifty Cent, Snoop Dogg, malgre tout bri k tap fèt yo, li stil kanpe dan nan figi nèg yo kote ke lap fè mizik. Mwen te fè yon video deja Kote ke mwen tap pale de misye lè apre ke li te sot nan prizon tout pwoblèm ke li te gen ansanm avèk tout lòt atis yo. Tachi 6 ix aktyèlman la ap travay 2 album, youn an espanyòl, youn an anglè. Nou konnen 6 ix te Kachi te fè kolaborasyon ansanm avèk e. Nicki Minaj apre ke l te sot nan prizon an li te fè yon lòt kolaborasyon ansanm ankò avèk Akon. Te gen anpil pale ki te fèt paske kote misye t ap choute sou nwa yo t ap di yo se rat yo ye, se nèg yo pa bon, kote nèg yo pa gen lajan li t ap choute sou nèg yo. Men malgre sa l pat sa pat enpeche l jwenn sipò lòt atis tankou Nicki Minaj, Akon. Men, apre tout pale anpil, nou konnen ke sa fè dè zan apre ke, avan ke l te antre nan prizon, li te fè yon grenn mizik ansanm avèk Anuel AA. Grenn mizik sa a te rele Bebecita, an espanyòl. E kote mizik sa te kraze Billboard, li te kraze lemond, tout kote ou pase nan Amerik Latin nan ou tande mizik sa, e menm nan lòt peyi yo, peyi Ewop yo, e mizik sa te fè yon pakèt enpak. Yo ta pale de de yon nouvo mizik, ou konnen l ap fè yon albòm an espanyòl, yon albòm an anglè, li te envite Anuel ankò sou yon lòt grenn mizik. Kote ke yo tap fè djòlè sou entènèt la yo pral kraze bilbòd ankò. Bon ou konnen misye apre kel soti nan prizon an li te tèlman ap choute sou lòt atis e chache bif ansanm avèk lòt atis e Anuel ki te ki te jis di ke lap fè mizik la ansanm avèl men ki potko konfime sa paske li te jis dil nan live la ansanm avèk misye se pat yon bagay ke yo te planifye pou sa. Yo te envite, te gen yon animatè ki te jis envite Anuel nan yon entèvyou. Anuel kanpe dirèkteman li di ke l pap fè mizik la avèk misye ankò paske jan de bagay mizik misye ap fè yo, mesaj l ap pwone yo l pap kapab paske l gen zanmi l ki te pran prizon deja nan sa e ki mouri nan sa li menm tou l mouri li te pran prizon tou nan sa e li pa chwazi fè mizik la ansanm avèk misye ankò. Bon Tekachi pou jiska mentnan pèsòn moun poko tande sa ke l di. e li ret sou silans li. Fè aktyalite, e nou konnen ke aprè misye te soti nan prizon li te vin gen pwoblèm avèk Fifti Sent e Snoop Dogg avèk anpil lòt nèg ankò. Janm wè a la ta sanble ke Fifti Sent gen yon nouvo mizik ke li pral. travay ansanm avèk misye an palan de yon remix ke yo pral fè yon mizik 50 cent te gen ki gen ki rele many many men e mizik sa yo pral fè remix lan e sa ke m wè kap kouri sou tout rezo sosyo yo nap swiv e pou nou wè si nou kapab e si sa ap fèt vrèman vre antoulèka zanmi youtube mwen yo se la ke m mete yon fen nan videyo an nap wè nan yon lòt videyo ankò e babay pa bliye pataje abòne e like. Kòmante. N apre nan yon lòt video ankò. Tchaw tchaw.